Zanmi pam sa kap fèt? Eske ou branche? Anfòm, depi wap gad video sa sè sur ke ou anndan kou achte pwodwi an Chine e erè fatal pou evite yo e se yon kou gratis ke nou mete. a la pòte de piblik ayisyen paske se an kreyòl ke nou fèl, nou metel a la pòte de piblik ayisyen paske mwen menm depi 2008 mwen, depi 2006 m'an Chine, depi 2008 m kòmanse fè komès, depi 2010 m'ap ede ayisyen achte pwodwi an Chine ok, m gen yon konpayi sourcing ki rele Moma International LTD ke nou ka check li a ou, China Moma Group pwen kòm, m'ap wè si m'a kite lyen anba videyo sa a tou, China Moma Group pwen kòm. kote ke nou ede anpil ayisyen achte pwodwi an chine ok men gen anpil erè ke m wè ke antreprenè an jeneral pa ayisyen sèlman etranje tou fè erè sa yo ok men se de erè ki te ka evite paske la chine nan tèlman gen opòtinite anpil moun fè pote boure ladann ok ke se gwo antreprenè oubyen ti antreprenè gwo biznis ti biznis yo tout pran frap nan sans sa. Ok, donk se poutèt, se nan espri sa ke men mwen kreye kou an, e m fè l gratis, an fason aske kòm si pou ka atenn le maksimòm de moun. Ok, nou gon seminè kap vini la, e 18 septanm, ok, e depi w nan kou an, ta sipoze ou kou an de sa, dimanch kap 18 septanm 2022, a 9 è PM, 9 è pou 11 è, seminè nan la sware, nou fè nan la sware, menm yon dimanch swa, se pou le maksimòm de moun ka patisipe, e seminè nan ankò yon fwa li gratis. Moun ki lòk gad videyo sa. Si dat sa gentan pase, just rent anndan kwen wap wè, wap wè seminè, wap wè live lan, dat lan pase nap record li. Men sil poko pase, e gade ti video sa an pandan wap chofe, ok, pou kapab epi tann jou seminè a, prezante nan jou seminè a, lap fèt direkteman anndan Red Blanche Academy, e lap link avèk yon zoom, se yon live prive kap fèt sou zoom, ok, se pa yon live piblik sou Facebook kote, se unikman pou etidyan. moun kap swiv kou sa. So, e nan video jodi an, nou envite Bidji, men m gen lòt moun ke map envite tou, e pou yo kapab pale un peu de kòman de afè la Chine nan, e kòman ke sèvis oubyen pwodwi ke yo genyen kapab ede nou, e, e avèk koze achte pwodwi an Chine nan. E Pidji m konn Pidji depi kèk tan, misye devlope yon, èske m ka rele sa yon aplikasyon oubyen yon wèbsayt, yon sèvis, ok, Ki solisyone yon pwoblèm majè ke anpil nan nou genyen, se pwoblèm pèman. Ok, anpil moun, patikilyèman moun ki Ayiti, ki Repiblik Dominikèn, e ou konnen Ayisyen son pèp nomad. Ayisyen toujou ap deplase, e lè ou ap deplase ou gen dwa poko ka fin entegre nèt kote ou rive a. E sèten fwa yo deplase san papye. Ok, ke moun nan pral Etazini, gen moun Etazini ki pa gen sosyal, ki poko gen papye, ki poko ka regle anyen. ok e yon sèvis konsa ap edel yon moun ki pa egzanp ki chili ki brezil menm nan gran peyi ok yon moun ki repiblik dominikèn yon moun ki ayiti menm kote ke sistèm nan e bloke yo bloke w menm ok pou rezon oubyen pou yon lòt jan de sèvis sa se yon sèvis ki pral bay pidjin banm kite w e prezante tèt ou dabò mesye m panse ou ta sipoze pase yon prezantasyon men kanmèm gen de twa moun ki la bay bay yon minit pou prezante tèt ou epi pou w ka pale de Plis de nouvo sèvis sa a ko vin ansanm avè l la epi kòman l ka ede moun patikilyèman ki gen ide biznis ki vle achte an Chinn èske sistèm de pèman sa a yo ka itilize l tou. Bon bagay, bonswa tout moun, non pam se Sternax menm se pdg Bidjecom ki son konpayi ki la e ki pou ede fòme w nan sa ki gen rapò ansanm avèk biznis an liy. Youn nan bagay ke nou reyalize, nou gen plis ke 3 zan e demi depi ke nap travay nan kominote a, nou ede plis ke 3 mil jenn ayisyen aprann fè biznis an liy, but youn nan pi gwo bagay ke nou konfwonte ansanm avè l se lè jenn nan an Ayiti, gon ansanm de bagay ke li menm li pa ka fè. Pa egzanp, li pa kapab peye Facebook Ads pou biznis li, si tout fwa moun sa ap fè freelancing, li pa kapab resevwa kòb pou travay ke lap fè pou kliyan. E osinon si moun sa tande pale de trading ok moun nan ta renmen trade le fait que l an Ayiti li pa gen mwayen e pou l kapab trade osinon tou si l bezwen achte crypto li vin soti tou gon pakèt opòtinite devan l but li pa kapab rantre nan opòtinite sa yo paske li pa kapab tranzak oswa li pa kapab fè tranzaksyon e anliy jan ke James t ap pale an gon pakèt kote ke w ka ale tou le fait ke w pa gen papye w pa ka kont nan bank, pou fè kòman yon kont nan bank lò pa ka gen yon kat, viza, ou swa debi pou fè transaksyon anlik. Ebyen ki sa ke nou menm nou fè? E nou pran pliske 3 an, 9 mwa ap travay sou solisyon sa ap bati l. Finalman nou vini ansanm avèk yon solisyon konplè pou menm jèn ayisyen ki bezwen achte pwodui an Chine, ki bezwen achte pwodui e nenpòt kote ke moun bezwen achte pwodui pou nan sans ou kapab achte e tout ansanm de pwodui sa. Sou premye bagay ke m ta renmen moutre w la, m pral pataje ekran la, m pa konnen si w ap pataje ekran sa. Sa se dashboard mwen. Nan dashboard mwen wap gade yo la ou ka wè ke mwen genyen pwòp kat ke mwen kapab kreye an liy nenpòt jèn ayisyen nenpòt kote ke w ye ou kapab kreye kat lan senpleman sa ke wap bezwen wap bezwen pase sa ki rele KYC an bon tèm ke kreyòl wap bezwen pase verifikasyon idantite w nan verifikasyon ou kapab bay pyès paspò w oswa lisans ou oswa nouvo kat idantite ke ou menm ou gen an. Sa vle di. By the way, mwen pase, mwen pase idantite a byen fasil, m te fè pwosès lan menm, m gen kat pa m tou. E yo te mande m on, m ka bay paspò mwen, m ka bay pèmi de conduire, e oubyen te gen yon lòt dokiman yo te mande, youn nan twa sa yo. Ok, m te chwazi paspò a, li t pi fasil. Ou gen dwa menm fè foto paspò a, oubyen ou te si ou te gon foto de paspò a deja sou laptop ou oubyen sou telefòn ou, ou just upload li. Ok men mwen te fèl avèk telefòn nan, men yo baw posiblite ou ka fèl e sou laptop lan e sou telefòn. M te chwazi telefòn, avèk telefòn nan m fè foto paspò a, epi aprè sa yo fè foto m pou yo wè foto m, mwen ale m fè foto mwen, li pa li fèt seamlessly, byen fasil, epi menm kote a verifikasyon fèt, m te ka di a la segond, oubyen a la minit tout o plis, ya. Exactement.
So yon fwa, yon fwa ke w fin pase e pwosesis la, ou gen kat ou. So lè w gen kat lan, e gen kèk bagay ke nou menm nou ta renmen. Dènye bagay m ta renmen di moun yo, men sa eksperyans pa m wi, e verifikasyon an, know your customers lan, ou pa bezwen gen papye nan peyi kote ou prale a. Exactement. Oubyen nan peyi kote ou ye a.
An ta di pa egzanp, yon moun ki Chili gen dwa di a men m poko gen papye. Papye chili, mwen gen papye etazini, mwen fèk rive kanada la mwen gen papye, mwen repiblik dominikèn, bon repiblik dominikèn mwen pa yo pa bay papye ditou, ok, depi ou gen paspò, depi ou pa jete paspò a, ou gen yon lisans ou pèmit kondi a, ok, men paspò a pi enpòtan, depi ou gen paspò a ou bon, ok, ou ka sèvi avèk sa, ou pa bezwen gen papye peyi a, sa trè enpòtan. Egzakteman, egzakteman, so. Yn fwa ke w gen kat lan, kèk bagay ke nou menm nou mete sou li ki vrèman enpòtan. E premye bagay, lè w gen kat lan, gen yon ansanm de kote ke w kapab fè tranzaksyon. Pa egzanp, tout ansanm de kote sa yo, se son de kote e ke w ka kòmanse achte ansanm avèk kat lan ke nou konfime. E moun ap kòmanse fè tranzaksyon ansanm avè yo. Pami ladan yo ka fè, ou ka achte sou Amazon, ou ka achte fè rezèvasyon Uber. Si w nan Sendomeng ou bezwen soti de yon kote a yon lòt kote oswa nenpòt kote ke w ye a ou ka fè rezèvasyon Uber avèk kat lan. Ou ka achte an Chinn sou Alibaba oswa sou AliExpress nenpòt kote sa yo. E ou kapab peye de ads, advertising, ansanm avè l. Pa egzanp Google Ads, Facebook Ads e si tout fwa ou bezwen. TikTok Ads. TikTok Ads etc. Tout bagay sa yo ladan l. E si tout fwa ou bezwen e fè yon ansanm de hosting ou kapab fè peye platfòm sa yo pou kapab hoste. pwòp sit ou, ou bezwen pran fòmasyon. Sa se yon ti jèn ki pral fon sit, ki pral nan e-commerce, li pral Shopify, li bezwen kat pou l ka peye baz, pou l peye Shopify li, pou l achte yon domèn, oubyen si l ap fè, si l ap itilize WooCommerce, li bezwen enstale WordPress lan, li bezwen eberjeman, e kat la ka ede w. E kat la konn bloke anpil moun vrèman. Egzakteman. So, avèk kat la ou kapab itilize sa yo, e si tout fwa tou bezwen pran fòmasyon anliy, kesyon ak li se sou Edbranche, Sou Udemy oswa sou platfòm nou an, ou kapab itilize kat lan tou pou fè acha sa. Ou bezwen achte de aplikasyon peyan nan nenpòt magazen sa ou kapab itilize l. Si w se yon moun ki renmen fè trading. Ou wè sa w di an la, afè Google Play, Google Store lan. M gen yon zanmi m Central Africa. E misye, misye te gen pwoblèm sa kòmsi pou l mete yon kat nan sistèm nan pou l peye yon seri de aplikasyon sou telefòn li. Dayè aplikasyon ke l bezwen. Bon sa m bezwen lan pou pwodiktivite li etc. M di li gen pwoblèm sa. Ok so e m panse ke anpil moun Ayiti gen pwoblèm sa. Sa se yon pwoblèm ki rezoud. Sa se yon pwoblèm ki rezoud. Bon sa m bezwen lan. Paske aplikasyon sa yo bezwen kat ki sou nou. Yo bezwen kat ki sou nou. Bon sa m bezwen lan so. Ya yo bezwen kat visa oube master card nan ka pa nou son kat visa ko vin gen ko ka itilize. Sa trè enteresan. Exactement.
So si tout fwa w ap fè trading e se broker a asepte skwel. Ebyen ou kapab pran kat nou an konektel ansanm avèk kont Squid ou, ou rechaje kont Squirrel ou ansanm avèl, ebyen de kont sa ou kapab mete kòb sa epi ou trade ansanm avèl. Gen plizyè itilizatè ke nou wè kap itilizel ki vrèman enteresan. Nan sans sa. Nan sans sa yes.
Sou wap fè wap peye bill Shopify ou ok, nan TikTok ads, Instagram ads, e Google Cloud ok, gen Canva si w bezwen peye Canva, Canva bay yon pakèt avantaj ke swa ke wap fè social media management, wap poste, lè wap pran plan. Ou bezwen plan premium Canva a. Exactement, ou ka itilize l. E gon pakèt kote. Lòt pati la ki enteresan, se ou kapab menm achte, konekte kat lan ansanm avèk PayPal ou. E si toutfwa an Repiblik Dominikèn ou bezwen verifye idantite ou ansanm avèk PayPal, ebyen ou kapab itilize kat sa pou konekte l dirèkteman ansanm avèk PayPal. Sa trè enpòtan. Sa trè enpòtan. M ta renmen moun yo konprann.
Ayiti pa gen PayPal, men. Depi ou travèse ou kite Ayiti la nan nenpòt lòt peyi, wap jwenn PayPal. Men pwoblèm ki gen PayPal la, ou ka kreye account lan, se pa yon pwoblèm. Men ou konn gen pwoblèm pou verifye account lan, paske PayPal la si ou pa verifye l ou prèske pa ka fè gran choz ansanm avè l. Ok, donk lè w gen account PayPal la fòk verifye l. E 2 bagay yo mande w pou verifye l, yon kont an bank oubyen yon kart. Visa Mastercard. Ok, men fòl sou non. Ou pap ka itilize kat vwazen an pou fèl. Ok, donk yon pil moun kapab pa soufri. Moun nan kon gen kòb li nan men li bezwen fè acha, men di fèt ke li pa gen kat la, paske sistèm bankè Repiblik Dominikèn nan pa pral bon ou kat. Wè sa m vle di w lan? So, sistèm sa a ke PG kreye an, la pèmèt ke w gen kat avèk kat sa a. Ou just mete ou apati de ou deja Repiblik Dominiken sa vle di ou gon adrès ou kreye PayPal la sou Repiblik Dominiken nan ou itilize kat sa epi ou verifye ou verifye kont PayPal ou avèk kat sa m panse sa trè enteresan. Exactement. PayPal ap voye yon kòd ba ou, wap kapab parèt nan transaksyon ap wè kòd sa wap metel epi wap ka verifye avèl. E
avon kontinye piti, e yon lè ti detay pou nou fè konen, se ke yon moun ki Ayiti, sa lè di yon moun ki do anan kelke swa peyi li vwe li ka kre kont Paypal lan, men Paypal lan li disponi pou yon moun ki Ayiti, men se sa man ka ap itilize la vek patfom nan. Ok, paske apati de Ayiti, ou ka kreye yon kont sou platfòm piggycom nan epi ou ka gen kont PayPal nan resevwa kòb sou PayPal epi transfere l kot kèlkeswa kote ou ta bezwen resevwa l. Egzakteman, egzakteman. So son Pase kòman pati sa a? Sa vle di yon moun ki Ayiti l ka gen PayPal l apati de platfòm sa a? Non non, so kòman l fonksyone yon moun ki an Ayiti ka gen yon kont sou platfòm nan epi li resevwa kòb De peyi pa ou sou platfòm nan. De peyi pa ou sou platfòm nan. Oh ok ok ok ok. Sa vle di mwen kòm moun Ayiti mwen voye kòb sou platfòm Edjay Club la e platfòm sa a pou li epi li menm li pran kòb lan ap m itilize PayPal m voye l pou li sou platfòm nan epi li menm li apati sou platfòm nan li resevwa l kote l vle.

Netflix yo, le plus souvent le monde antye ap gad yon pakèt film, but le fait ke ou menm ou pa gen kont Netflix, ou konn tande moun ap pale de Squid Game, ou pa konnen kisa ak Squid Game nan, but kounya ou menm wap wè sa. E yon lòt kote ke nou wè anpil moun an Ayiti achte anpil se Shein ansanm avèk Roumain e ansanm avèk Reason Clothing tou, so anpil kote sa yo anpil jèn ayisyen ki te deja gen biznis deja ki se se lòt moun ki tap peye e kote sa yo pou yo, kounya yo menm yo kapab itilize ansanm de kote sa yo ki vrèman enteresan. E kèk pati ke m ta renmen mansyone ke nou konfime ke kat lan li menm li pase sou yon platfòm ki rele Remitly. So lè w itilize Remitly an, ou kapab pran kòb ke w genyen sou kat ou an, ou voye l dirèkteman nan moncash ou, oswa ou depoze l nan nenpòt nan bank ki gen an Ayiti de kat ou an ansanm avèk Remitly. Osinon tou, si tout fwa ou voye kòb lan ba yon moun nan yon lòt peyi, tankou wap voye kòb lan ba moun nan nan Sendomeng, oswa wap voye kòb lan ba moun nan cash nan Brezil, ebyen ansanm avèk platfòm. premye kliyan epi kat nou an ke nou menm nou ba w lan epi ou kapab itilize l pou w kapab fè tranzaksyon sa yo san pwoblèm. Sou an gwo leta se tout ansanm de. Donk Remitly an, Remitly an se se moun nan pa egzanp lè m ap menm itilize Remitly pou m peye anplwaye ke m gen Pakistan e e son son anplwaye ki di m itilize sèvis sa epi efektivman m wè l mache vrèman e li jwenn kòb la byen rapid tandike m t ap eseye itilize wise e e Mercury youn pa t vle pase. Ok msye di m itilize Remitly an. Men remit men an li menm li mande kòm si e lò ap peye ou ka itilize yon kat. Sa vle di ke lèm pral peye moun nan, sa vle di kounè la kote ou pral pran kòb la paske fò ou pran kòb la sou men pou yo ka peye moun nan, pou yo ka pran kòb la ba moun nan. Donk kat, kat sa l ap pase nan remit men an san pwoblèm. Egzakteman, egzakteman. Ok, men e, e, e, e, e, e donk e si kounè la se mwen k ap resevwa, se mwen k ap resevwa kòb la, m gen remit men an m ap resevwa kòb la, M pa konnen si remit me an bay posiblite kòmsi lè wap resevwa kòb la èske w ka mete paske m itilize l pou m voye kòb men m pa itilize l pou m resevwa kòb so m pa konnen lòt bò a kòman sa Malezman nou poko teste ka sa but si tout fwa w ta bezwen gen kòb lan tou ou ka voye l pou yon frè yon kouzen w oswa yon moun de konfyans epi w al avè l ou pran kòb lan ou konprann ki fasilite w nan ka sa m panse ke gen yon pakèt mwayen but sa w fè w kapab depoze l dirèkteman nan kont an bank ou. Sa vle di ke si w bezwen pran kòb lan de sistèm nan ou voye l nan kont nan bank Ayiti ou, Sogebank, oswa nenpòt kote, ou kapab fè sa k ap fasilite w sa. Apati de RemitMe a. Egzakteman. Sa se tout kote ke kat lan li menm li pase. Kèk bagay ke pou m ka vrèman mete aksan sou li. Men èske se kote sa yo sèlman l pase?
Non, non, non. Lè nou mete eksetera, gen yon pakèt kote. Depi se yon kote ki itilize Visa. Kote sa yo se kote ke nou konfime ke kat lan li menm li pase moun ap fè tranzaksyon yo ansanm avè w. Pa egzanp, gen moun k ap itilize kat lan pou yo fè rezèvasyon avyon, gen moun k ap itilize kat lan pou yo fè rezèvasyon otèl, gen moun ki itilize kat lan pou yo achte nan Uber Eats, yon pakèt lòt kote. Bon, kote sa yo ki trè popilè ke nou itilize, se sa ke nou menm nou afiche sou platfòm lan. Bon, nou gen yon pakèt lòt kote, pa egzanp, lòt kote ke nou wè se TLC. Gen plizyè moun ki achte sou li. Gon pakèt lòt kote. Sa k fè nou mete eksetera ki enteresan an sans sa.